M pral m pral rive sou li kanmenm li paka pa li pap ka pa renmenl janm ye a la li te kòm on fason li pap ka pa renmenl.
Oh m ta rive sou li oh shit m poko rive sou li mwen Ti dam sa twò anfòm oh shit Fòm pale avèl kanmenm.

Jis wè wap pase la a bon. M sèlman ap kontwole e reflèks sa mwen pandan ke m te nan telefòn mwen. E m panse se wè se petèt se solèy la kap leve malgre peyi sa se yon peyi ki tèlman frèt solèy va leve depi maten mwen menm mte tèlman kontan a pou jan ke m te frèt. Epi pandansetan se ou ki bouyi m.

E poutan, kou nou di sa nou fin bezwen lè nou fin jwenn li, nou lage pye. Non, bon, petèt ou byen di wi, ou di petèt ou pa fè lanyezon e jis pou te di un peu de gason ou byen la plipa de gason ki vin chez li. Ou konprann? Bon, mwen menm m pa pral di tèt mwen ke m bon, èske ou konprann? Ni tou m pa pral di w ke petèt m se pi bon moun. Petèt m gen dwa pi gwo vagabon, pi gwo magouyè, Men, petèt si tout fwa ou ban m chans e ke ou ta aksepte m kòm yon moun ke ou vle fè vi avè l, m panse ke ou pa p regrèt anyen. Men tou senpleman mwen pral di ke m pa yon vagabon, m pa yon, m pa yon, m pa yon kakmake kèlkonk. Èske w konprann? E sa k fè tou m pa pè tou pou m di w ke m se Dyòl e non Batista se Dyòl pa m. M panse sa tout moun konnen. Ok.
E Evolisyon rete? Bon, koubyen tou soti alèz m fin pran? M pa ret bò isi ankò. Konprann m mete kay mwen pi wo. Èske w konprann? Kay mwen pi wo a, e se si mwen vin pase yon ti tan la. Èske w konprann? Bon, petèt se Bondye tou ki voye, ki petèt fè m vin la, pase pou m te kapab rankontre avè w. E fò m di w, depi lè m la tou, se premye fi ke m wè ki, kòmsi ki epate m konsa.

Volè pa gen volè ou konn ou fò nan ou fò nan ri sinema tou non.
Non. Non.
Petèt kisa kesyon sa? Non petèt tankou ou konnen. M pa di sa pou mal non sa di e kòmsi se e nan sans wap pale tankou pou jan de fanmi sa yo wap esplike a e kòmsi se la famille de ri sinema yon bagay konsa ou konprann?

Mtou vòlò bout wòch met lan poto bal chut.
Epa mesye a dim li gen yon pipi lap vire mpa wè kotel fè sak pase la yo te konnen yo te panse e konsa lè yo vini lap di afè yo epi afè yo regle se mwen se nou tou kisa yo te panse yo te panse e te konsa ebyen yo vini prete pyafe yo te konnen gen piyay se mwen se nou tou.

Si w pa responsab avèk tout bil mwen genyen paske le pli souvan m wè nou menm depi nou tande pale de bil nou pè sa. Mon cheri pa gen pwoblèm. Li pa gen pwoblèm sa vle di lè ou lè ou gason lè w bezwen yon fi lè w bezwen yon fi ou ou sipoze responsab tout fi a nèt tout sa fi a bezwen tout sa l vle ou sipoze reponn ansanm avè l cheri m pa gen pwoblèm sa cheri m gen kòb pou sa tou ou konprann. Men m pa vle lè m ta vin nan ti pozisyon m ta vin nan kay m rive nan kay Denise veye tou pou wap banm move repwòch a koz de bil mwen. Non pa gen bagay sa cheri pa gen bagay sa ou mèt ou mèt dim ki pwoblèm ou epi pa gen pwoblèm map asèpte ak tout saw dim pa gen pwoblèm non cheri. Pwoblèm pam mwen gen pa bò isi se mwen ki tèt fanmim
e lèm di w tèt fanmim nan manmanm sou kont mwen grann mwen sou kont mwen matant mwen sou kont mwen sèm sou kont mwen frèm sou kont mwen neve sou kont mwen kouzen sou kont mwen nyès neve Tout nèt tout sou kont mwen. Men m pa konnenw menm de sa koman w ka jere sa. Chèn nou pa yon pwoblèm, sa e ti jwèt pou mwen tou. Men pandan w di tout bagay sa la ou pa wè kèk ti kabrit, kèk ti poul ki sou kont ou tou? Tout nèt sou kont mwen.
Ok. Ae konnen, ou konn koman sitiyasyon an ye, tout bagay sa yo. Pa gen pwoblèm. Tande m pa gen pwoblèm non, pase m ap rive pi devan la, m pa konn ou ki distans w ap rive,